Gwo bouch louvri ant Meksik e Lèzetazini, Taiwan fè gwo acha, Vladimir Poutine ap kontinye make pwen, Ayisyen yo fè mikalaw nan peyi Meksik se tout enfo sa yo ak lòt nou pral devlope pou ou nap mandew toujou rete konekte ak RTK News Mondyal pouw toujou enfòme. Se poutèt sa nap mandew pa bliye abòne ak paj la epi like li tou. Toujou kite yon kòmantè pouw di ki kote wap. tande nou. Epitou, nou toujou pran yon plezi pou nou enfòme w de tout sa k ap pase nan mond lan. Sa k pi bèl la, enfòmasyon yo te mèt a zoulboutou, n ap pote l nan de tande w epi nan de gade w. Prezidan Meksiken an, Andrés Manuel López Obrador akize Pentagòn poutèt y ap chèche ransèyman sou gouvènman li an. Medya ameriken yo fè kwè l ap chèche kache enfòmasyon sou fòs lame li yo pou pwoteje sekirite lakay li. Prezidan Obrador fè konnen kounye a li pral pwoteje enfòmasyon sou Marin ak Ministè Defans peyi Meksik, paske peyi Lèzetazini ap fè tout mwayen ki posib pou yo ka konnen sa k ap pase andedan peyi Meksik. Gen yon pòtpawòl Pentagòn ki deklare Depatman Deta Ameriken nan zafè defans gen yon patenarya defans solid pou yo te ka kolabore ak lame e marin Meksikèn nan. Paske 2 antite sa yo, sa vle di lame peyi Lèzetazini ak Meksik, ap fè fas ak plizyè defi komen. Men yo dwe respekte souverènte youn lòt ak pwogram politik etranjè yo. Prezidan Obrador ap sibi anpil presyon k ap soti bò kote Lèzetazini. Yo di se lame li a ki responsab anpil disparisyon ak mèt. Malgre tout bagay sa yo, li bay lame a jwe yon gwo wòl nan sekirite piblik e l ap chèche plase Gad Nasyonal ak fòs polis militarize anba kontwòl lame a. Lendi ki te 17 avril la, Prezidan Obrador dekri ransèyeman ameriken an kòm yon entruzyon. Sa vle di l ap foure bouch nan zafè entèn Meksik san yo pa envite li. Pi lwen li di, yo pa dwe aksepte sa nan okin sikonstans. Prezidan Obrador di li pat gen entansyon pou reprimande Lèzetazini, men yo dwe diskite nan yon moman done sou kondisyon de travay kolaboratif. Sant Prod, ki se yon gwoup kap defann dwa ki baze o Meksik deklare, Lane dènyè, yo gen 2 anplwaye yo ke telefòn yo te sible pa Pegasus. Selon enfòmasyon yo, se yon sèvis nimerik ki baze a Toronto. N ap toujou rete nan peyi Meksik. Otorite meksikèn yo fè konnen demand azil ayisyen yo nan peyi Meksik bat yon rekò kote yo pase a plis pase 50 mil pou ane sa a. Daprè Komisyon Èd Refijye Meksikèn, Comal, Pandan 3 premye mwa ane sa a, gen prè de 13 mil 631 ayisyen ki mande refij nan peyi Meksik, kont 17 mil 153 ayisyen ki te fè sa nan lane 2022 a. Andrés Ramírez ki se chèf Comal deklare si sitiyasyon an kontinye konsa, nivo rekò 2021 an ap kraze kote te gen 52 mil moun antou ki te fè demand azil o Meksik. N ap raple w semèn pase a tèlman gen ayisyen ki rantre nan peyi Meksik, responsab meksiken yo te deplase 400 ayisyen nan yon kan enfòmèl pou mete yo nan yon lòt sant refijye toupre kapital la. Konnya n ap fè yon travèse lakay vwazen nou ki se Repiblik Dominikèn ki li menm pa jwenn anpil touris vizite l akoz ameriken yo te mete yon alèt migratwa sou Repiblik Dominikèn. Daprè sa pòt pawòl prezidans dominikèn nan Roberto Alvarez deklare, depi nan mwa novanm ane pase, lè ameriken yo te mete alèt migratwa sa a, prèske pa gen touris ki vizite peyi sa a. Aprè otorite dominikèn yo te depòte plizyè milye ayisyen, mete yo nan prizon, bat yo, touye yo nan kòmansman oktòb pou rive nan novanm 2022, anbasadè ameriken an te deside sanksyone Repiblik Dominikèn pou diskriminasyon rasyal. An novanm 2022, anbasadè ameriken an nan Repiblik Dominikèn te lanse yon avètisman ak tout sitwayen afro-ameriken k ap viv nan Repiblik Dominikèn pou rantre lakay yo paske otorite dominikèn yo ap arete moun nwa menm si yo legal. N ap kite lakay vwazen nou pou n ale nan gè Ikrèn nan, Prezidan Ris la, Vladimir Putin vizite pòs de kòmandman fòs Ris yo ki nan rejyon Kherson, alòske gè a ap rapwoche l nan katòzyèm mwa li e Ikrèn ap prepare yon kont ofansiv ak zam peyi oksidantal yo pral founi fòs li yo. Prezidan Putin te rive nan zòn sa a sou yon elikoptè pou l pale ak responsab operasyon militè espesyal la nan Kherson ki nan lès Ikrèn. Apre li te ale nan katye jeneral Gad Nasyonal Fòs Rous yo ki nan Repiblik Popilè Lugansk. Pòtpawòl Kremlen an, Dmitry Peskov, deklare vizit la te fèt nan dat ki te 17 avril la, e se dezyèm vizit Prezidan Putin fè nan 2 mwa sou teritwa ke Larisi anekse yo nan Ikrèn. Vizit sa a Prezidan Putin sot fè la, se pou demontre a twoup li yo pouvwa li. Pandan vizit sa a, Prezidan Putin te òganize plizyè reyinyon ak wo grade militè li yo ki nan 2 rejyon sa yo. Men, yo pa t bay enfòmasyon sou katye jeneral militè yo. Men madi ki te 18 avril la, Prezidan Ikrèn nan, Volodymyr Zelenskyy te fè dènye deplasman li toupre lin de fwon an pou ranfòse detèminasyon sòlda li yo pou konbat Larisi. Zelenskyy te vizite plizyè inite ki baze nan vil Avdiivka, yon vil ki toupre rejyon Donetsk. Nan rejyon sa a gen anpil konba vyolan ki kontinye ap fè raj nan lès Ikrèn. Lagè sa a nan Ikrèn twouve li an grand pati nan yon enpas kote gen anpil konba vyolan ki kontinye ap fèt nan lès Ikrèn, prensipalman otou de Bakhmut nan rejyon Donetsk, ki pandan 8 mwa edmi gen yon batay ki pi long e ki fè plis san koule nan Ikrèn. N ap raple w, Kherson e Lugansk, tankou pwovens Donetsk e Zaporijjia te anekse pa Larisi an septanm 2022, apre yon referandòm ke Larisi te òganize nan rejyon sa yo, men Ikrèn ak peyi oksidantal yo te kalifye sa kòm ilegal. Gouvènè Repiblik Popilè Donetsk la, Denys Pushilin te vizite Minsk, kapital Byelorisi a, pou l jwenn sipò. E Prezidan Byelorus la, Alexandre Lukashenko pwomèt l ap sipòte rejyon anekse yo. Selon sa analis politik yo fè konnen, vizit Pushilin nan te apwouve pa Kremlen, e se yon sinyal yo voye bay Ikrèn sou posiblite pou Byelorisi ta rejwenn Larisi nan gè sa a. Nan rejyon li te vizite yo, Prezidan Putin te felisite divizyon militè yo nan okazyon fèt Pak òtodòks ki te selebre dimanch pase a, e li te adrese ak ofisye siperyè yo ki nan katye jeneral Kherson. Prezidan Putin te remèt yon kopi de ikon òtodòks ki selon li menm te pou selebrasyon jeneral nan diznevyèm syèk. Pami ofisye siperyè ki te prezan nan reyinyon sa nou jwenn kolonèl Mikhail Tiplensky, ki se chèf twoup aewospasyal ris yo, li se youn nan pi bon jeneral nan baz Kherson nan. Lòt ofisye siperyè Prezidan Putin te resevwa nan rejyon Lugansk lan, se kolonèl Alexandre Lapine, Eta majò fòs terès yo te rankontre ak Prezidan Putin madi 18 avril la pou montre ke Kolonèl Lapin ap fè yon bon travay. Kounye a n ap fè yon kout pye nan zile Taywann. Taywann fè gwo acha materyèl militè pou frape Lachin. Daprè sa yon responsab fè konnen, Taywann achte 400 misil anti-navi nan men Ameriken yo pou fè fas ak menas Lachin yo. Pentagòn nan fè konnen li te siyen yon kontra 1.17 milya dola pou 400 misil anti-navi ak Taiwan. Pi lwen li di, Lèzetazini ap kontinye mete a dispozisyon Taiwan tout zam ki nesesè pou l ka ranfòse kapasite oto-defans li. Nan lane 2020, Taiwan te anonse li pral achte plizyè misil anti-navi Apon ki kapab tire atè. Kòm rapèl, nan jou ki sot pase yo, Prezidan Chanm Reprezantan ameriken an Kevin McCarthy te rankontre ak Prezidant Taywann nan Tsai Ing-wen nan Kalifòni. Nan kad vizit sila a, Prezidan Chanm Reprezantan ameriken an te twouve l nesesè pou yo akselere sou livrezon zam yo nan peyi Taywann, Fas ak menas Lachin ap fè nan rejyon meridyonal la. Se la nou mete fen nan enfòmasyon nou te pote pou ou jodi a, nap kase randevou sou menm chanèl la ki se RTK News Mondyal. Avan nou fini na pran yon ti tan poun salye kèk zanmi ki toujou ap sipòte nou. Men avan nou fè sa siw bezwen yon bon kabinè davoka, kontakte mèt Henry Jean Rosnel dirèkteman oubyen sou WhatsApp. Nimewo a se 781